So de desizyon an di mwen egzakteman kisa ke ou panse sa w wè nan bagay yo. Ok, jan avoka Lana di l la se yon desizyon long, yon desizyon 49 paj, men se pa desizyon tribinal la sèlman ki pran 49 paj la, Lakou Siprèm nan gen 9 jij ladan li, lòske majorite a pran yon desizyon li ekri sa l panse a, epi nenpòt lòt jij gen dwa menm si yo dakò ak majorite a si yo gen yon lòt bagay anplis yo anvi di yo ekri pa yo, right? Epi tou si gen jis tou ki nan minorite a ki pat dakò ditou epi yo ekri pa yo. Donk lè w pran tout sa yo ansanm li ba w 49 paj la. Mentnan nan konpozisyon tribinal la, nou sonje ke nou te fè plizyè videyo kote n te esplike w sa k pase nan odyans lan, ni mwen menm ni avoka Lana nou te prezan nan Washington nan Supreme Court la nan jou odyans lan. Ebyen sa ki rive la se ke 6 jij m ta ka di konsèvatè yo byen menm repibliken si m yo itilize mo sa, yo tou le sis ale nan menm sans pou yo di ke wi gouvènman an kapab fini ti pyès la menm si dosye a devan tribinal toujou men gouvènman ka fini ti pyès la depi kounye a san ke malgre menm si dosye a devan tribinal toujou paske yo menm sa Supreme Court la fè li pran yon desizyon ki di 1 gouvènman ka fini ti pyès la kounye a epi 2 li retounen dosye a bay jij ki pi ba a, pou jij ki pi ba a, ou mèt kontinye deside, men pran an kont sa mwen di la yo. Mentnan, ou vin gen 6 jij sa yo ki se prezidan tribinal la, plis jij Samuel Alito li menm li ekri desizyon an, epi li gen lòt jij ki konsèvatè yo ki ansanm avèk li, tankou Justice Kavanaugh ki ansanm avèk li, Justice Barrett ansanm avèk li, Neil Gorsuch ansanm avèk li. kòm nou te kapab deja ap atann nou, donk se 6 moun sa yo ansanm ki fè ke yo pran desizyon. Bon, map mande w, eske ou sipri de 6 jij yo ki mete tèt yo ansanm nan? Alò, m konnen lè nou te al tande hearing nan, Yon bagay nou te deja konnen lè nou soti, nou te konnen 3 jij yo ki nan moman sa ki kontre desizyon sa, nou te deja di 3 sa yo se te pou nou ke yo te ye. Men nou te genyen hope ke petèt nan lòt 6 yo, petèt nou te gen dwa jwenn 2 ki te kab kanpe bò kote nou. But kisa. Espwa sa nou te gen an li pa nesesèman san sans non paske nan desizyon an genyen 4 jij pami 6 la ki jwenn desizyon an in full sa vle di ki dakò ak tout sa k di nan desizyon an. Gen 2 nan jij yo ki genyen ki genyen m ta ka di objeksyon sou desizyon an menm si yo dakò e pami yo yonn nan yo ke n te deja prevwa ki se jij Justice Barrett anpil nan nou nan kominote a konnen ke se li menm ki adopte timoun ki ayisyen yo li dakò avèk desizyon an men li fè rezèv sou yon pati pati a 3 men ki sitou gen rapò avèk pwosedi ak kesyon konstitisyonalite nan kesyon egalite, pwoteksyon devan lalwa eksetera men rezilta a toujou rete la menm wè moun ke ki osi te fè objeksyon nou te osi panse sa tou se Justice Gorsuch li ankò yn fwa li menm li fè objeksyon li di li gon rezèv sou yon pati nan desizyon an men epi anfen yon lòt ki pa etone nou ditou se Justice Thomas sèl gason nwa ki anndan tribinal sa li non sèlman jwenn majorite a. Li menm li ekon desizyon apa pou di bon majorite a non sèlman fin di sa bon mwen manvi di plis toujou right manvi di plis toujou manvi di ke zafè pou yap pote tps dosye tps devan tribinal la 1 se pou yo pa janm fè sa ankò ditou dezyèmman li menm nan desizyon l lan li di ke kesyon egalite pwoteksyon pwoteksyon egal devan lalwa li pa aplikab pou alien li pa aplikab pou moun ki illegal immigrant paske li di selon li menm imigrasyon baze sou kesyon peyi, diferans ant peyi yo, eksetera. Donk, si w ap pral gade pou trete tout menm jan, li p ap posib. Donk, selon li menm, zafè pwoteksyon an, li, ke katozyèm amannman konstitisyon an bay la, li pa ladan. Nèg sa a rèd. Li rèd anpil. Mentnan, pou majorite a, majorite a di ke 1. Depi yon prezidan ap fini tps, lwa ti, lwa sou tps la di ke pèsonn moun pa kapab revwa detèminasyon sa. Epi kounye a la y ale pou y al defini mo detèminasyon an, yo pran diksyonè yo, yo rale diksyonè Oxford, yo defini mo detèminasyon. Yo di mo detèminasyon an, lè yo defini l, y ap ba l sans òdinè li, yo pa prale pi lwen. E yo di jij ki te pi ba yo, yo pran twòp tan yo ap redefini mo a, jij la pa gen dwa redefini mo a. Yo di detèminasyon selon yo menm li kapab fè referans a oubyen pwosesis ki gen rapò avèk detèminasyon an nèt, sa vle di èske yo te fè konsiltasyon yo, èske yo te voye tout imèl pou yo voye bay Depatman Deta, eksetera. Oubyen l kapab gen rapò ak desizyon an toukou. Sa vle di ke yo pa menm kè èske yo te fè yon gwo analiz sou kondisyon peyi a ou pa. Yo di depi yo fè detèminasyon an, se detèminasyon an. Malgre ke te gen yon egzanp ki te pran kote ke avoka Tipyès yo di, e si yo voye yon ti senn kòb anlè, yo flipp pwen pou di sa y ap fè? Yo menm yo pa menm bezwen antre nan sa yo di sa son on analoji ki pa fè sans selon yo menm, men yo menm depi prezidan an di lap fini tps se fini yo fè tout yon istorik pou sa pou yo di sa. But ou konnen yon bagay lè nou te ale nan hearing nan yon bagay ki te osi enpòtan se ke mo detèminasyon sa a m pa konnen konbyen fwa ke yo te repete li pou tap rantre nan nannan li kisa sa vle di e tout detay yo e se sa fè ke li osi enpòtan paske Avèk la lwa isi, yon bagay, yon mo pa just yon mo. An definitif. Li genyen diferan entèpretasyon e se sa fè ke ou wè yo chita nan entèpretasyon sa jodi a. E lè nou gade nan nan tout sa ke yo ekri nan desizyon an, se ke yo di ou yo yo vle kenbe detèminasyon an senp nan liy ke yo wè l la E se konsa ke yo ap kenbe li, e yo twouve kòmsi si w ap challenge sa, se plis ke ou vle, ou vle itilize taktik avoka,
e ke yo pa nan bagay taktik avoka, men se yon bagay ki klè. So, yo itilize li kontre nou menm, paske kle a, se ke èske yon ajan gouvèneman an, lè l aji li fon desizyon, Eske yo kapab mennen sa nan tribinal? Eske tribinal lan li menm li gen dwa pou l tande ni? E m panse se te yon, se kesyon fondamantal la sa. Pèp la m ta renmen ke nou konprann, se pa paske, nou pral rantre nan detay de lòt ti bagay yo, men se pa yon baz. Si w te tande ni mwen menm ni Mèt Laguè lè nou t ap esplike depi nan kòmansman sou, sou plent tps lan, sè ke agiman yo depi lè dosye a te devan jij Ana Reyes e osi ke li t'ale lan District Court of Appeal lan, se te, se pa eske kondisyon peyi Ayiti te si tèlman mal e ke yo pa ta sipoze koupe'l, sè ke gouvèneman, avoka gouvèneman te kanpe di ke M pa konn pouki nou mennen m la a, sè ke nou pa gen dwa pou nou tande anyen, nou pa ka gen dwa pou nou tande yon plent paske se yon ajans gouvèneman ki aji, ajans lan fè desizyon daprè sa Kongrè ekri, sè ke yo gen tout diskresyon yo pou yo fè desizyon, e si yo fè desizyon, nou pa ka trennen yo nan tribinal. Right? So, se sa ki baz lan e se sa ke yo di jounen jodi an, paske ankò gen plizyè rezon, alò just paske yon ajan gouvèneman an li menm li fon desizyon, pa vle di l ka fè kenenpòt sa l vle. Genyen eksepsyon, e eksepsyon yo gen pou wè ansanm avè baz konstitisyonèl. Men, jounen jodi a nan zafè tps lan, Lakou Siprèm twouve ke. pa genyen okenn zafè konstitisyonèl pou nou pale de li menm, mèt la gen pral eksplike w plis nan pati konstitisyonèl sa a, men sa ke li yo di, sè ke nou pa sipoze tande dosye a, li pa sipoze ale nan tribinal, e se sa fè w wè jan mèt la gen di w, yo retounen l back nan Court of Appeal lan pou yo kapab fè yon desizyon selon sa ke Lakou Siprèm di. Alò, lè desizyon an retounen, li vin retounen avèk enstriksyon ke yo menm yo di. Yes. 1, yo di ke si pa gen yon on demand ki gen rapò avèk vyolasyon konstitisyon, se pou jij la senpleman ekri ke mwen pa gen jiridiksyon pou mwen pou Tande. tande dosye sa. Sa vle di, ou konprann lè sa vle di ki se jij a Maryès pa egzanp lè jij la ba bay sa retounen devan l se sa pou l di. Right? Mentnan, e, e, e dezyèmman, lè kounye a la nou pral gade, etan done ke yo di ke depi se tps yap fini kit pa egzanp nou sonje nou te pale de email yo voye sou apre kèlke minit sèlman yo gentan reponn epi yo pa fè kenn analiz vre Supreme Court la di sa pa enpòtan pou mwen depi desizyon an soti nan egzekitif la li di lap fini tps se fini e yo soti So ki vle di ke li pa se pa jan desizyon an fè ok So se sa ki kle a se pa jan desizyon an fè ki vle di ke si sekretè a grate tèt li li di m pa vle ba yo tps li gen dwa poul di sa si sekretè a di konsa ke bon jan bagay la ye la mpa sou zafè tps li ka se sa yo di la wi ki vle di ke paske nou menm nou ta baze ke eske yo swiv la lwa la lwa di fòw fè yon revizyon kondisyon peyi an fòw fè koneksyon ansanm avèk diferan kote pou ajan an pou pale avèk yo pou kapab konsiltasyon yo di nou pap rantre nan detay sa. O Definitivman, y ale nan tèks la yo di ke mo detèminasyon an li laj, ensi gon kote nan anglè a li di with respect to tps li di with respect to sa se ankò pi laj toujou sa vle di ke depi y ap pran desizyon ki gen rapò avèk tps men efektivman 3 jij ki nan minorite a pa dakò ak opinyon sa yo di ke ou pa kapab di sa pandan ke Kongrè pran tan l pou l mete yon pwosedi pou swiv. Si si pa si te vle pou fè detèminasyon l laj konsa l pa t ap mete yon pwosedi, li pa t ap di kijan pou fè l, li pa t ap di ke se apre ke w fin evalye kondisyon peyi, li pa t ap di tout bagay sa yo. Men, la la chose c'est que depi se majorite ki deside, menm si minorite a gen bèl agiman, gen bèl opinyon, minorite a rete minorite, majorite a pase sou minorite a. Mentnan pou kesyon konstitisyon an, Konstitisyon an nan katòzyèm amandman an di tout moun sipoze gen pwoteksyon egal devan lalwa. Se sèlman sa ki te rete nan dosye a lè yo fin jete kesyon èske jij la gen dwa pou gade sou baz lwa tou tps la. Nan kesyon pwoteksyon devan lalwa a nou te ap fè agiman, moun k ap sipòte tps yo fè agiman pou di ke Prezidan Trump avèk Sekretè Depatman Enteryè a, Kristi Noem, yo fè deklarasyon ki rasis, yo fè de gran deklarasyon rasis. Supreme Court la li menm li pran tan l pou ke l kategorize statement sa yo, li difize yo an 4 pòsyon. E nan 4 pòsyon sa yo, lè o final sa l jwenn, li jwenn ke pa gen anyen ke Prezidan Trump te di sou Ayisyen ki rasis, selon Supreme Court la. Li di pa gen anyen ke Kristi Noem te di sou Ayisyen ki rasis, selon Supreme Court la. Li di ke Siw di ayiti son peyi ki nan pwoblèm difikilte son peyi pòv son peyi ki gen pwoblèm pa gen anyen de rasis nan sa son verite wap pale Wi ok se lòt Beni
Lè mwen li sa li vrèman mwen di waw kòmsi ou sonje ke depi lè te gen agiman yo paske yo tap pale ke lè avoka tps yo tap esplike di ke bon nou wè ke Prezidan te deja kanpe li pale kote ke ayisyen manje chen ak chat, li pale kote ke li pat vle wè pouki rezon ke se moun nwa sa yo ke nou gen la, eske nou pa kapab bay moun blan, e lè sekretè a li menm te di ke lap retire tps lan, li te fè deklarasyon fè konnen ke moun tps sa yo se tankou son pati bann kriminèl ke nou pa bezwen yo nan peyi an. So malgre sa Li vle fè w, yo vle fè w konnen tout sa yo ke ni sekretè a, ni prezidan an di pa gen anyen rasis ladan li. E sa te fè yon gwo koze, yon lòbèy nan tribinal la lè yo t ap pale se kisa sa vle di rasis an jeneral, èske tèl peyi èske yo pa blan, èske se nwa ou chanje te gen yon ti bagay konsa. E se menm jij sa ki ekri desizyon Alito, yes. Alito se li menm ki ekri desizyon majoritè la. Menm li menm ki te fon diskisyon avèk avoka ti pyè sevo di ke bon lè wap pale de moun ki pa ki nwa e si se te italyen e eske italyen blan eske italyen nwa etc. Fòkè el konnen ki i konnen koulè yo. Egzakteman sa vle di ke e se li menm jodi a ki vin bò desizyon sa ke yo di ke zafè pale de sa yo di sou peyi yo selon yo menm pa gen i di Li di konsa, Lòske y ap fè deba politik, lè politisyen ap pale, diskou yo ka toujou chofe. Ou konprann? Men selon ou menm, lefètke diskou a chofe pa fè ke genyen kesyon rasyal. Epi, menm nan debi opinyon, yo di ke ironikman, moun ki ap defann tps yo di se ras ki fè ke tps la fini, men yo menm ankò yo bay yon rezon ki montre yo se fatra, se ke gouvènman an chwazi fini tps pou chak peyi ke tps yo vini nan tan pou renouvle. Sa vle di ke se yon bagay ki jeneral, se gouvènman k ap aplike politik li, eksetera, eksetera. Donk. Men poukisa yo pa t, paske lè avoka tps yo te fè analoji sa, yo te pale de sa, yo te klè ke peyi yo ke yo koupe tps pou yo se te tout peyi ki nwa. Exactement. But ou wè nan desizyon sa li pa rantre anyen pou l di konsa ke se 13 peyi ki nwa. Li sèlman rantre di konsa ke bon nou di se se 13 peyi ki vle di ke sa montre ke gouvènman just pa vle tps. Sa montre ke gouvènman kanpe sou yon baz ki pli restriktif ke ke lòt administrasyon yo. So yo chache jan pou yo kapab bay sa ke yo vle a. Yon definitely. Yo di ke Umm si nap pale de peyi i di msanm Justin Sali tou nan desizyonl lan di umm peyi ki gen tps se peyi ki pòv yo so li menm li just happen li just rive ke peyi ki pòv yo se yo menm ankò ki pa peyi blan sa vle di ke selon li menm si wap si eske se peyi i di eske se peyi ewopeyen sèlman n te vle wè nan lis la pou n te dakò ke li pa rasis i di men le pwoblèm se ke pa gen karakteristik peyi k pap fonksyone, ki gen pwoblèm ekonomik, ki gen pwoblèm imanitè k ap fè bay tps yo, yo pa egziste an Ewòp. Li di ke gen yon peyi an Ewòp ki se Ikrèn ki te gen tps, men tps li a se an oktòb 2026 l ap gen pou l ekspire, gouvènman an poko di sa l ap fè avèk li, eksetera eksetera. Sa vle di ke selon yo menm yo jete de revè devan kesyon agiman rasyal la, ki se te dènye agiman. Se sa k te kenbe.
Ya, paske imajine w, si ke nou te kapab pran yo nan agiman rasyal la, den sa ta pral montre ke yo gen yon vyolasyon konstitisyon, e si nou te kapab jwenn ke genyen yon vyolasyon de lwa konstitisyonèl yo, den lè sa, sa t ap bay yon eksepsyon ke tribinal la kapab tande dosye a. Men dèske yo twouve ke pa gen bagay rasis la, then konnya la sa ki klè a se ke tribinal lan la lwa di tribinal lan paka tande l e se vre paske la lwa di ke si yon yon ajans gouvèneman an deside si yon bagay baze sou diskresyon then li fè yon desizyon ke ou paka mennen l nan tribinal pou l al tande li men baz nou se pa sèlman ke pou sa se paske jan moun yo te reyaji an se sa ke yo fèl alò m pa konnen si si ke nou nou konprann bagay yo men konnya la son la kesyon rasis yo ka fè nwa sa ke yo vle epi li pa anyen lontan te genyen plis pwoteksyon but avèk administrasyon sa nou wè kote ke nou kanpe Pwoteksyon ke nou te genyen, y ap retire yo. De jou an jou, y ap, y ap minimize nou. Nan sans sa a, si apre tout sa yo ke nou li la a, e, jij yo, ke, ki, ki konprann lalwa a, e ki wè sa k ap pase, yo di w ke anyen nan bagay sa yo pa gen anyen pou wè avèk rasis. M kapab di w si se te, Obama ki te prezidan, ki te di yon bagay, ki te di l nan baz sa a avèk lòt peyi blan, M panse ke li tap klè ke se te rasis. But, m pa konnen si nou konprann bagay yo, men desizyon sa pa sèlman gen pou wè ansanm avèk tps, men m panse ke li gen anpil pou kapab wè ansanm avèk nou tout an jeneral, paske jodi a se tps, demen si Dye ve se yon lòt bagay ke yo pral fè e yo pral montre w ke tout sa yo pa gen anyen pou wè ak rasis.
Kounya la avoka Lama m panse ke youn nan bagay moun yo pral mande se Kote nou ye? Kote nou ye?
Ki sa pou nou fè?
Moun ki gen tps, se anpil moun. Se 350 mil moun ki gen tps. Nou te toujou reyalis pandan tout pwosesis la. Nou te toujou di moun yo, n ap priye, n ap goumen pou tps nou, n ap fè plan pou opsyon B. E nou rive nan opsyon B a kounye a, paske laverite se ke yon moun ki te gen tps jodi a, Ou vin pa gen tps ankò, desizyon pa gon delè yo mete sou li, desizyon pa gon lè l pral pran efè, desizyon an pran efè jodi a. E si se yon moun ki gen sèlman kat tps kòm kat travay jodi a, desizyon an gen tan afekte w jodi a. Paske pa bliye, gouvènman an te deja mete fen a tps la, li te kenbe inikman paske dosye a te nan tribinal. Jodi a, tribinal la di gouvènman gen dwa pou l fini tps la, donk li fini de fèt. Donk, Moun sa a, sa k vin rive sèke moun sa a pa gen kat travay la ki valid ankò, moun sa a donk pa gen yon stati legal ki valid ankò si se sèlman tps la l te genyen. Now, èske w pa panse ke dèske desizyon an tribinal la mande pou yo kapab retounen l back a a jij nan district court lan, èske Jij lan se pa nou pa sipoze tann lè jij lan fin fè yon desizyon pou kapab finalize ansanm avèk sa. Pwoblèm ki gen se paske gouvènman an sa l te mande a se li Supreme Court la ba li. Sa l te mande a li te di Supreme Court la te tout jij yo depi nan apèl sa l ap chèche fè se èske m ka fini tps la pandan dosye a pending nan.
E se li menm ke Lakou Siprèm, Supreme Court, Lakou Siprèm di ka fè. Sa vle di, menm si dosye a vin retounen devan jij ki pi ba yo, menm si dosye a pending devan tribinal, antretan ti pyès la fini. Tribinal la raple nan desizyon l lan ke li te deja fè sa pou Venezyela deja. Wi, ou wè sa,
nou te deja fè sa pou 2 lòt peyi ke nou te deja di ok pou yo te kapab fè sa. So yo refò konprann ke E se sa ke nou te konnen ki te yon chòk, ki te yon pwoblèm tou, se ke sa yo te parèt devan yo deja nou te wè jan ke yo te aji. So, konnya la, yo fè menm bagay lan ki vle di ke DHS genyen, genyen tout foul, you know, sa pou yo fè, yo gen tout pouvwa yo, pou yo kapab detèmine, pou yo di w, ok, mwen fini ansanm avèk tps. Alò, Yo si l pral di yon koze nan sans sa, yo gen dwa di ok nap ba nou yon semèn, nap ba nou de twa jou, nou pa konnen kisa ke yo pral di pou nou kapab mare pakèt nou pou nou fini, e se sa fè ke li enpòtan pou kapab konnen opsyon ou. Definitivman, an pou anpil moun, M panse ke yo pral kòmanse voye notis tou apiye, sa vle di ke manda pou ke yo ba moun randevou, moun ki pat deja gen sa deja. Moun ki pat ko gen yon ti pipi Lè w di sa, lè w di yo pral voye manda ba yo, like pa egzanp si moun nan genyen tps epi se sèl sa l te genyen jounen jodi a nan men ni, li isi petèt depi 2008 epi li vin pran tps, li pat fè anyen li te rete chita lap tann so eske li sipoze ret tann petèt pou yo voye yon manda bali poul al nan tribinal? M panse ke m panse ke administrasyon objektif li se sa. Menm jan ke petèt nou wè pou moun Biden yo, anpil nan yo administrasyon an ap voye notice to appeal pou li, ap voye manda pou ba ou randevou tribinal. Oubyen gen de moun ki just monte online epi yo wè yo te gen randevou tribinal, yo pèdi randevou tribinal la, e tout moun bezwen veyatif sou pwen sa. Mentnan, La vérité c'est que techniquement li pap toujou posib pou yo pou yo kapab kòmanse fè tout 350 mil moum nan voye nan tribinal non m espere sa m espere ke l pral pran yon tan men moun ki gen yon aplikasyon ke yo ap deny nan moman an menm yon kat travay depi yo deny li sè jou si yo tou voye mete w sou depòtasyon e di yo voye notise 3 pye ba ou menm yon On ayisyen on status ou te genyen pou on rezon pou on lòt yap deny yo tou voye w sou depòtasyon sa vle di ke yo jije sitou sou kes ki vin devan yo e lòt la ankò se moun ki nan arestasyon si on moun gon arestasyon kèlkonk se tps ou te genyen tps la pa kapab ba w ba w pwoteksyon okenn pwoteksyon ou konnen nòtrejou mwen pale ansanm avèk bon mwen je di vandredi mèkredi jedi lendi mwen pale ansanm avèk yon yon sipèvizè nan yon sant detansyon epi mwen mande li pou li si l kapab dakò pou l lage yon kliyan malgre ke mwen montre ni ke kliyan an genyen pwoblèm sante ke nou ta bezwen pou lage li li di m avoka lana li te vrèman nice li di avoka lana m pa pral chita kache ou pale ou banm diw klè mwen Lili mwen dakò avèw menm si ke nou ta vle lage moun sa sè ke anlè tèt lan administrasyon an pa ban nou dwa sa pou nou fè li e lè li fini li gade li li di mwen wè ou di ke li gen yon dosye tps ki an kou eske tps sa te apwouve deja mwen di non li poko te apwouve li di den nan sans sa li pa gen okenn pwoteksyon. pou te kapab vrèman mande pou yo lagel oubyen pou yo kenbel nan peyi an si ke li pa gen yon lòt opsyon so se sa fè ke li pral osi enpòtan an pou moun tps yo se ke nimewo 1 si ke ou gen tps e ou te gen tps dan le pase ou genyen yon dosye ki an kou swa se yon ajisteman stati, swa se azil, oubyen yon tip de dosye, swa anba VAWA, anba yon U-Visa, whatever tip de dosye a, gen de dosye lè ke w genyen yo an kou, li still ba ou pwoteksyon pou w ka rete nan peyi a. So, ann di yon zanmi nou ki gen yon dosye azil ki an kou, w ap kapab toujou rete nan peyi a pou jiskaske yo pran yon desizyon sou azil lan. So, nou ta renmen l klè. Ou gen yon pwosè ki an kou, then li kapab ba ou pwoteksyon, wi tps ou ka p ap fini men ou still genyen pwoteksyon pou rete nan peyi an until yo rive sou dosye w pou yo kapab fini avè li. Now like mèt lagè sot ap esplike la, sè ke moun ki ap submit dokimantasyon, dosye, aplikasyon, nou vle fè anpil prekosyon paske Kenenpòt aplikasyon ke nou fè yon erè ladan li, oubyen ke yo mande w yon dokiman ke w pa bay li, depi yo rejte aplikasyon sa, nou wè yo tou voye ou nan tribinal. E nan mwa ou sot pase a la, menm lè ke moun nan gen tps, yo, yo still yon pwoblèm e enfak mwen te gen yon dosye konsa lendi an, ke yo voye li nan tribinal, men li te genyen ti pyès li te deja apwouve, bon, bagay la te gentan mache pou nou menm, yo retire l nan tribinal lendi an. Si se demen si Dye ve m ta prale avè li nan tribinal, agiman m te fè lendi an ki te favorab lan, li pa t ap favorab jounen jodi an. Ya, so, moun sa yo, moun ki gon dosye ke yo rejte li, then ou menm ou kapab pa genyen, yo kapab transfere dosye a nan tribinal. E ou di moun ki pat ranpli pou anyen menm, tout zanmi m yo ki te gen tps 10 an, 15 an de sela yo, right? A nenpòt ki moman gouvènman an sonje w, gon rezon ki fè ke l sonje w, li rive sou w, l ap voye w yon notis 3 pyès, se vrè. Mentnan, jan nou di a, Se, sa vle di, premye bagay pou w konprann se ke w pa ka fè tèt cho nan moman pou la, pou w al kouri aplike pou bagay ke w pa kalifye pou li. Paske si w al kouri aplike pou bagay kounye a ke w pa kalifye pou li, l ap fè yo sonje w pi fasil pou yo voye w notis tou api, sa vle di, pou yo ba w randevou tribinal. E sèjousi, gouvènman an ap nonmen anpil jij nan tribinal yo, anpil nan yo se jij ki te nan lame, ki tap sèvi nan lame an kòm avoka nan lame yo just transfere yo pou yo pou yo pou yo al nan tribinal yo. Jij sa yo pa gen okenn sans. Ok epi tou non sèlman sa tou epi tou moun an ki ki jij yo sa vin fè ke dosye yo ale rapid gen de moun ki te gen randevou 2028 ki te gen randevou 2029 Epi ou gentan ou gade ou wè ke semèn pwochèn ou gen randevou a kounye a. 2 semèn de yonya ou gen randevou a kounye a. Sa vle di ke e anpil moun bezwen konnen, gen lòt videyo nou fè sou sa, ki montre w kòman pou tcheke kes ou online, pou ko rasire w ke menm si ta gon pwoblèm adrès kote ke adrès ou te bè yo te gen pou ou depi lontan, yo pa voye l paske ou ka chanje adrès ou ak uscis, yo pral chanje l nan tribinal, anpil pwoblèm konsa, pou ko pa rate randevou paske sejosi. 1 y ap voye randevou bay moun byen rapid, 2 y ap fè randevou yo an gwo gwoup, 80 moun, 100 moun alafwa, yo fè yon sèl randevou pou moun yo, epi sou 80 an, yo vann 40, 50 ki pa vini, yo mete depòtasyon pou tout 40, 50 lan. Sa vle di ke yo vrèman, gouvènman an ape itilize tout sa ki nan kapasite li pou ke li fè manpil kès. So, m pa konnen, Luna, si w te kapab fè m yon favè, mete lyen an pou nou nan paj lan kounya la kòman pou moun yo ka tcheke tribinal yo oo li gentan fè sa m remèsi zanm sa anpil m poko menm fin pale li te gentan mete li zanmim wap wè lyen an kounya la silvouplè mwen fè anpil video mwen di nou sa lyen sa si se mwen menm Pa gon semèn ki tap pase ke m pa ta pral tcheke lyen an pou m wè eske mwen pa genyen yon dat tribinal. Jan ke ki ka pli fasil pou ou menm, mete yon, mete yon, kòman ou di sa menm, yon alam, ok? E mete li chak, like pou yon jou, so pou fè l chak fwa menm jou an. Ann di ke w chwazi vandredi, Chak vandredi, ou ka di vandredi a 5 è, alam ou sonnen ploup ploup, tcheke tribinal. Ou ale ou monte tcheke tribinal. Gen yon bagay kap pran mwens ke 30 segond pou tcheke. Right, li pa pran tan. Wap pran AN number ou, mete li epi ou fini. Yeah, so fè li chak semèn. Paske gen de lè, lè yo mete yo, lè yo mete w nan tribinal la, yo dat yo ba w la li vrèman kout, so ou pap janm konnen Kilè? Paske si w al nan tribinal, petèt gen dwa gen de estrateji ke nou kapab itilize ki kapab ba w plis tan, olye ke ou pran yon òd depòtasyon, paske nan moman sa a, yon òd depòtasyon pral rann li ekstrèmeman difisil pou nou menm kapab reouvri pou ou menm. Paske lontan nou te konn fè agiman ke gen tps, gen lòt pwoteksyon, ebyen nou p ap kapab fè agiman sa yo. E ou menm ki genyen tps se sèl sa w te genyen, ou pa t aplike pou okenn lòt bagay ankò, pa kouri just al aplike san ke ou pa konnen, pale ansanm avèk yon avoka pou revize pou wè èske l fè sans, paske gen gen pou kèk moun jan n ap di an li gen dwa Fè sans, menm si ou te gen dwa gen dizon pat janm aplike pou pou azil, si ke ou gen dwa gen yon bon chans pou azil lan, li gen dwa fè sans paske stati ke ou te genyen an se te se yon eksepsyon ke nou kapab itilize. Men ankò si ou apral ranpli li, ranpli l byen, eksplike li paske kounye a la nou te wè semèn pase a, se ke si w ranpli pou yon aplikasyon azil epi apre ennan an si eksepsyon an pa klè pou imigrasyon konprann li ebyen yo kapab pa menm gade dosye w yo voye l dirèkteman nan tribinal so ou gen anpil bagay pou kapab konsidere se sa fè li enpòtan menm si ke ou pap kapab gen yon avoka sou dosye w men fè yon konsiltasyon so at least pou konnen kòman w kapab navige sou pwosedi an so si w pat gen anyen anyen ditou ebyen ke lyen sa ke nou mete pou w tcheke dat tribinal la ke lyen sa kapab yon bon zanmi pou ou menm Chak semèn, tcheke l pou mwen silvouplè. Pito w rele kabinè nou di w gon dat tribinal, n ap kapab wè kòman nou ka navige oubyen ba ou konsèy, men lè w rele nou ou di yo ban w yon òd depòtasyon, bagay la pral rèd bare. O Definitivman, fòk fòk moun yo pwoteje tèt yo sou sa, pou ou menm, pou pitit ou, paske pafwa yo konn fè erè, ou panse ou gon timoun 2 zan, ou panse ke li ta sipoze nan dosye ansanm avèk ou, ou te rantre avè l sou fwontyè a, Epi vwala ke yo ba l yon jij, yo ba w yon jij. Epi lè sa a, ou tcheke pou ou, ou pa tcheke pou li, epi tou, sa poze gwo pwoblèm. Tcheke pou tout moun. Sa ki vle di, si nou genyen kat, senk moun ki te vini ansanm avèk nou, oubyen ki te sou tps, oubyen ki te sou yon pwosè depòtasyon ki te nan tribinal, lè n ap tcheke dat yo, tcheke pou tout moun yo. Ekri non papye, non, alien number tout moun. Si w bezwen konnen nimewo alien number si w gen yon kat travay, w ap kapab jwenn li sou lamen goch pa anlè kote ki di uscis number, nòmalman se 9 nimewo ke li ye. W ap kapab jwenn li, memorize li pou w kapab fè l pou tout fanmiy ou pase pi gwo chòk lan se gen yon òd depòtasyon e pwoblèm ki pral vin genyen an se ke Moun ki gen òd depòtasyon konnya la k pa gen tps, ann pale de sa. Yon moun ki, lontan, lè yon moun te gen yon òd depòtasyon epi ou gen tps, ou gen yon pwoteksyon kont depòtasyon toutotan ou gen tps la. Yo pa ka depòte w paske ou gen tps. Menm nan desizyon maten an ke Kou Siprèm nan bay la, li raple sa, li di ke tps la bay dwa pou travay e li bay pwoteksyon kont depòtasyon. Donk, tps la retire, depi tps la ale, li retire tou le de bagay sa yo. Li retire dwa pou travay, li retire pwoteksyon kont depòtasyon. Donk yon moun ki te genyen yon desizyon depòtasyon yo te pran kont li deja, ki te gen tps ki pèdi tps la, donk ice kapab egzekite desizyon sa. Sa vle di ki sa? Si yo kontre avè l nan lari a, yo fè yon arèstasyon sou li, yo pa bezwen fè anpil tan ankò nan tribinal ansanm avèk li, yo kapab jis fè depòtasyon. Nan sant detansyon, yo ka, yeah, yeah. So, ban m di nou, wou menm ki genyen yon òd depòtasyon, ok, petèt 15 an, 20 an de sela, yo pral sou dosye w yo pi rapid. Pase gen anpil moun ki te genyen òd depòtasyon, ki te genyen tps, so yo te mete dosye nou de kote. Apre desizyon sa, mwen si e sèten ke yo pral ba yo òd, tout ofisye yo, pou yo reouvri, regade tout dosye Ayisyen avè Siryen n yo ki genyen yon òd depòtasyon ki pa gen okenn lòt opsyon kò. So si ke s on òd depòtasyon ke w te genyen, tps la te ba ou pwoteksyon, ebyen ou se yon nan moun yo ki gen dwa byen vit kapab, yo gen dwa kòmanse voye lèt ba ou pou al fè ice checking e si ke ou te gen yon òd depòtasyon, tps lan se li kap pwoteje w, si yo voye w pou al fè ice checking wou son moun ke yo kapab tou mete la pat sou li menm. Definitivman.
Yo yo ou son moun ke yo kapab mete la pat sou li, yo kapab fè depòtasyon sou li, umm yo kapab mete braslè nan pye moun nan pafwa, m ta ka di si moun sa gen chans paske se yo se nan si avèk avèk posiblite ke avèk le fèt ke tps la fini an donk yo konnen ke yo ka aji vit donk yo dwa pa menm oblije mete brasè yo gen dwa kenbe moun sa lòske yo pral fè ice checking nan sa vle di ke sa moun konprann se pa ke nap fon nap fon video pou nou mete bay tèt cho oubyen pou nou kreye lapè nan kominote a nou fon video nou fon live jodi a pou nou di moun yo reyalite a janl ye a. Reyalite a si te gen bòn nouvèl ou konn tande sou online lè nou vini depi gen bòn nouvèl nou byen kontan pou nou tande bòn nouvèl men jodi a pa gen okenn fason nou ka entèprete oubyen mete desizyon lakou siprèm nan pou n di w gon bòn nouvèl ladan l pa gen okenn pati ladan l pa gen okenn eksepsyon pa gen okenn kote ladan l ke n te ka vire kò nou pou n di men ti sa a te bon pou nou ti sa pa s on desizyon ki totalman pa bon pou nou ki pa bon pou kominote a li fini tps la pou Ayisyen e se Lakou Siprèm ki deside. E menm Lakou Siprèm sa a, li deside nan lòt desizyon, ni nan semèn sa a, ni jodi a, nan tout ka yo, se kont imigran ke desizyon an ale. Yè, li pran desizyon ki di ke moun ki genyen Green Card yo, lè y ap vwayaje, y ap retounen nan peyi a, lontan depi ou gen Green Card, ou sot fè mwens ke si mwa deyò, just antre. Jodi a, Lakou Siprèm di si w te komèt yon krim, lè w rive nan fwontyè a yo ka tou pa kite w antre. Ok? Sa vle di yon moun ki gen rezidans k ap vwayaje jodi a, whatever krim ou te komèt la, se vre ke yo espesifye krim yo, men whatever krim ou te komèt la, ou wè yon avoka. E menm si krim nan poko kondane w, se yon arestasyon l ye, pa leve vwayaje konsa. Right? Answit yo di moun ki ap antre sou fwontyè a eske yo gen dwa pou yo mande azil etc. Li di non ou poko antre Ozetazini, menm si ou rive sou fwontyè a se pa Etazini ou ye e ou pa gen dwa, sa e jodi a menm nan menm jou ti piè fò anndan peyi a pou ou gen dwa dazil. Donk li restrenn dwa dazil, li retire kesyon pwoteksyon tps la e li fè ke li bay Gouvènman an on boul va sou kesyon, paske se pa sèlman sou nou menm non, yo deside sou dosye ti piye sa. Ti piye sa vle di ke on règ jeneral. Règ jeneral la di ke depi on gouvènman ap bay oubyen ap retire ti piye, lajistis pa ka di l anyen. Sèl fason pou di l on bagay se pwouve ke vyole dirèkteman konstitisyon Etazini an. Depi ou pa ka pwouve sa, lajistis pa dwe di l anyen ditou e Lakou Siprèm klè sou sa. Sa vle di ke Desizyon yo soti jan yo soti a, li gen efè imedya sou kat travay moun, se vrèman regretab men la verite se ke n ap viv sitiyasyon ke n te prevwa, ke n te ka atann men ke n pa t swete ditou. So, kesyon ke yo ap mande w la, èske yon moun ki gen kat travay anba tps, demen si Dye vle, èske l ka al travay? Teyorikman kat travay la pa valid ankò, paske gouvènman te di l fini tps. But yo te di gen yon, yo bay l ekstansyon pou premye. Premye jiyè. Premye jiyè a se te ekstansyon ki tap an atandan ke lakou siprèm deside.
Right. Lakou siprèm deside Non, kounya. non, but lakou siprèm di konsa, mwen, mwen dakò avèk gouvèneman an pou l tèmine tps. Men, te gentan, gouvènman te gentan di li bay yon otomatik ekstansyon pou premye jiyè. pou tout kat travay. Yes, so ki vle di technically kat travay sa li toujou valab pou premye jiyè unless ke Ou ou konn sa map sonje nan desizyon an, m tap m tap renmen ke sa w di a twouve. Map sonje ke desizyon an bay premye jiyè a an atandan desizyon Supreme Court la. Right!
Ou konprann sa m di a? Sa vle di ke whichever comes earliest. Ou konp ou konprann sa m di a? M konprann.
Ok, m swè.
Fò n ta regade desizyon ki la. Nou, nou, nou, fò n ta regade desizyon uscis la pou nou wè ki èske usa te di premye jiyè anyway oubyen premye jiyè si us Supreme Court la pa deside avan premye jiyè. De sa ke mwen chonje, se ke yo te ba l ekstansyon an pou premye jiyè, pandan ke pandan ke Lakou Siprèm ap bay desizyon li, paske nou konnen ke Lakou Siprèm te kapab bay desizyon anyway. So m panse ke dèske yo te deja di premye jiyè, So yo sipoze retounen ansanm avèk yon nouvo dat, anons pou di ke yo yo deside paske sonje se mande yo mande lakou siprèm eske ou kapab ban nou aksè pou nou kontinye fè retire tps lan right se mande yo mande kounya la lakou siprèm di wi mwen ba nou li so once ke yo di yo wi yo bay li Then kounya la yo menm yo pwal aji yo ka aji men si Dye ve di konsa ke apre desizyon ki bay lan tps kanpe otomatikman men m panse deske sa te deja ekri ke premye jiyè then premye jiyè li ta sipoze Ok m dakò. De avoka yo ap bay jan bagay yo pase. M dakò se pou sa nou avoka se pou sa nou avoka men konprann lè nap ba w enfòmasyon nou ba w enfòmasyon lè nap fè entèpretasyon nap ba w opinyon konprann sa Yes pati egzateman.
sa nou chak sot di sa nou konprann ladan li. Right? E nou wè li diferan. E nou wè li diferan.
Right? E konklizyon avoka Lamar se ke USCIS ta sipoze bay yon pi fò, yon lòt guidance, yon lòt anons ki di egzakteman eske dat premye jiyè a toujou kenbe ou pa. Like, se la n ap pale de kat travay, nou pa pale de lisans pou kondi a non. Yes, lisans ou toujou rete nòmal. Lisans pou kondi a se state kote ou ye a ki te di ke lè l ap ekspire, l ap toujou ekspire nan lè a, menm si tps fini. Men kat travay la se sou USCIS li ye, Donk uscis la va di se kisa l ap fè pou ka travay men sa ki enpòtan se ke etandone ke gouvènman an te mande pou administrasyon an pou pèmèt li fini tps imedyatman li aplike pou yon stay kont desizyon anayes la li pèdi li aplike pou yon stay devan lakou siprèm lakou siprèm ba l stay la stay la vle di èske m ka stope efè desizyon ki di m pa ka fini tps la pakonsekan desizyon yo genyen pou yo fini tps la li pran efè imedya kounye a yo menm yo kapab, jan avoka Lana di a, di èske yo gen yon lòt delè y ap bay pou kat travay ou pa, men la lachoz ki gen rapò avèk èske tps fini an, li gen efè imedya. Egzakteman.
Egzakteman. Ya, so, bagay yo anpil e se sa fè ke nou vle pou nou kapab ba nou enfòmasyon yo, pou nou kapab konprann li, paske sa you know, li afekte anpil moun e yo bezwen konnen koman pou yo kapab pedale paske gen moun ki pral bezwen konnen eske demen si Dye vle mwen sipoze ale lekòl, eske m pral travay se si e sèten nou yo pral ban nou yon desizyon uscis gen pou l pale m si petèt petèt bay demen si Dye vle e osi dèske Lakou Siprèm mande pou tribinal lan. pran yon desizyon retounen sou desizyon an konsidere dosye a yeah exactement so yo menm tou yo gen pou pale wi yo menm tou yo gen pou pale men antretan pandan tribinal la ap deside a yes tps fini paske lakou siprèm pèmèt gouvènman an avanse yeah so se menm jan like yo te fè pou Venezuela se ke pandanm dosye a nan men tribinal la yo gen dwa pou yo kapab fini ni but lè tribinal lan ap vin pale then sa kapab fè yon chanjman. Wi, e e la chose se ke pou tribinal la fè yon chanjman, fò tribinal la fè yon chanjman an fonksyon de lòd ke lakou siprèm pase. En, lakou siprèm di ou pa kapab revize kes la, sa vle di ou ta sipoze di ou pa gen pouvwa. De, si ou ta vle revize kes la fò ou pwouve kote konstitisyon an vyole e mwen m pa panse yo vyole konstitisyon an. E tankou m ta di w yo voye yon boul nan pye on jij epi an menm tan boul la toujou nan pye Yeah lapolis. yo mare men ni. But eske ou panse ke um lè l retounen back nan district court lan ke jij yo kapab twouve ke gen yon constitutional violation? Um fò fòk yo ta diferansye l de opinyon majorite a. Fòk yo ta jwenn on kote nan opinyon pa yo ki paske Desizyon an pa pale byen de jij yo. Alò ou konnen, lajistis Ozetazini baze sou kesyon respè, men lè w wè jan l prezante desizyon an lajistis la, li di ke malgre tout desizyon ke nou fin pran sou kesyon tps la, anpil jij kontinye ap bloke tps la chak fwa ke gouvènman ap fini tps la. Yo di sa. Yeah! E lè, pa egzanp, lè y ap prezante desizyon ke Kou Dapèl nan DC a te pran, li di w a divided court la, li di w yon tribinal divize te finalman deside an favè de moun tps yo. Li pa di majorite, li pa di de court, paske depi ou se majorite ki deside se le tribinal la deside, right? Non, li pa di sa.
E li pran le swen nan desizyon sou DC a pou l site jij ki pa t dakò a, li di Justice, li di Jij Walker, right? Pou yo montre kòman yo apresye ke jij Walker te di yo pa dakò, li di Jij Walker deside, Pandan ke se 3 jij, gen 2 jij ki fè pati majorite a, ki di ke ok li deside an favè nou, gen yon jij ki jij Walker ki pat nan favè nou. Yo menm Supreme Court la reprann pozisyon jij ki pat nan favè nou an, li di ke se yon gwo akwo a pouvwa federal la lòske yo antre nan, lòske lajistis antre nan domèn sa pou ke l di kisa pouvwa federal la kapab fè. Sa vle di ke ou wè ke yo pa tandr avèk jij ki pi ba yo, yo di jij ki pi ba yo, pa antre nan sa ditou, nou pa vle w antre nan sa. E yon jij Ozetazini, yon jij federal, li gen obligasyon pou ke li suiv sa ke Supreme Court la di, sof si li kapab klèman montre kisa sa l ap fè a, kijan sa l ap fè a diferan de sa Supreme Court la di a. Humm. Bagay yo mele.
Bagay yo mele. Umm, so, ankò, sa ki klè, moun ki genyen yon dosye azil an kou, yo stil genyen pwoteksyon, Moun ki gen yon dosye rezidans an kou, yo still gen pwoteksyon nan sans sa. So nou still vle e osi moun ki gen dosye tribinal yo, menm si w te gen tps, dosye tribinal ou toujou an kou. So sa pa mande ke ou pa genyen aksè pou rete nan peyi a, paske ou gen yon dosye an kou. So si w gen yon dosye ki an kou apa de tps lan, then ou kapab petèt rete but m ta renmen klè paske gen moun ki pral di m gen yon frè mwen ki te aplike pou mwen menm ane pase eske sa vle di m jwenn pwoteksyon map kite w reponn sa. Bon alò lalwa se konsa lalwa ye lalwa sa w wè l di a se li di l pa sa l pa di a l pa di l right sa vle di ke si yon moun aplike rezidans pou ou wap tann rezidans lan li pa yon stati wap kontinye tann rezidans lan sepandan si se frè si se fanmi ki aplike yon rezidans Wi lap pran tan wap tann men antretan eske yo paka depote w wi yo kapab eske yo paka biro devan tribinal wi yo kapab menm jan tou on moun ki pa egzanp te gen rezidans ajisteman stati li marye ak on sitwayen ameriken se sa lap tann right moun sa a nan pi bon pozisyon se pa li gon stati legal pou sa non men li gen paske lalwa sou ajisteman stati a pèmèt ke moun sa a tann li rezidans li nan peyi a byen ke gouvènman sa a pa renmen sa men moun sa a kapab tann paske li nan ajisteman stati lap tann ajisteman stati a nan peyi a Moun sa si l bezwen pwoteje l kont tout arestasyon, tout bagay ki ka mete l devan ice, men moun yo dwe konprann an jeneral ke aplikasyon ou gen ki pending yo, yo pa yon stati pou sa, le fèt ke w gen l pending, right? Byen ke lè n ap pale de azil, azil la teyorikman gouvènman an gen devwa pou ke li ba w chans pou w prezante kes azil ou a avan ke li vin di w kite peyi a. Ok, se trè byen sa. So, kisa pou pèp la fè la? Ah m panse ke yon moun dwe sipoze analize desizyon o ka pa ka. Nou wè videyo tankou videyo sa a ap ede w konprann jeneral, ap ede w konprann prensip, ap ede w konprann anons lan, detaye l ba ou jan nou sot fè l nan videyo sa a. Men tout rès la se o ka pa ka. Konprann tou ke se 350 liv ou jwenn yon ti pyès, M kwè nan asosyasyon avoka yo, yo di ke nou anviwon 200 avoka ayisyen, right? E pou Ozetazini an jeneral, si w pa pral kontwole avoka imigrasyon, li vrèman pi piti pase kantite moun ki bezwen sèvis. Vrèman, vrèman pi piti. Donk, travay la enòm e m panse ke youn nan bagay ke nou bezwen konprann se sa. Travay la enòm, chak moun ta renmen pale avèk yon avoka e m konseye ou fè sa paske pa gen okenn fason pou ke nou di w egzakteman konbyen ki sa pou fè egzakteman nan dosye pa w la. Gen moun ki te viktim krim, yo gen dwa gen yon aplikasyon ki bon pou yo. Gen moun ki viktim trafik, gen moun ki viktim vyolans domestik, yo gen dwa gen yon aplikasyon ki bon pou yo. Gen moun ki la depi plis pase dizan nan peyi a, e ki ranpli lòt kritè ki gen rapò avèk sa. M pa p rete sou li paske pafwa lè nou di bagay yo panse depi w te la pou dizan w tout bon. Men, yon avoka kapab petèt analize ansanm avèk moun nan sikonstans. M konnen nou pap di twòp, but m panse li ka osi bon si nou ka bay just yon ti bagay tou piti sou pwosè cancellation of removal a, paske m panse ke gen anpil moun ki ka petèt ka jwenn sa. Sonje ke cancellation of removal an se pa ou menm ki pote tèt ou ki ranpli yon fòm, men si pa egzanp ou te gen tps pou 10, 15 an yo k sot pase a la, epi yo voye yon lèt pou w al nan tribinal, definitivman w ap bezwen chache yon avoka pou kapab revize ni, e gen anpil nan zanmi nou yo ki gen dwa petèt genyen timoun oubyen genyen mari oubyen paran ki gen dwa yon sitwayen ameriken Ki kapab petèt montre sa yo rele yon extreme hardship. Maybe fanmi sa ke ki pwòch ke yo genyen an ki yon sitwayen ameriken gen dwa petèt genyen yon maladi ok ki gen dwa rann ke yo pa kapab yo pa ta sipoze depòte moun sa ke yo kapab bay yon lèse pase pou l rete isi I mean gen diferan tip de maladi like gen anpil fanmi petèt ki gen dwa gen yon yon timoun ki ki vrèman depann de yo menm, ah ki gen dwa gen yon dizabilite yon bagay sa yo, so anpil fwa kòm nou di se ka pa ka ke li ye men m ta vle mete l nan tèt nou paske gen dwa gen kèk moun ki gen dwa di kèt men ke yo retire ti pyès la menm gen pitit mwen ki genyen pwoblèm ki gen dizabilite èske m ka gen yon bagay so ou menm ou gen dwa byen bezwen pale avèk yon avoka pou kapab wè sa e osi genyen moun ki gen dwa viktim de krim ke ou pat rele polis men nou gen dwa gade nan rapò polis yo pou nou wè kisa ki petèt ta ede ou oubyen petèt ou gen dwa marye ansanm avèk yon sitwayen ameriken ou marye avèk yon moun se tout bon tout bon nou te marye epi kounye a la moun nan te fè w abi petèt ou te kite sa pase but kounye a la nou an danje la patri est en danger ou oblije gade tout opsyon ke ou genyen pou wè kòman pou w kapab mete tèt ou deyò alò lè n ap pale La pati an danje pou ou chache tout opsyon. Magouy pa ladan l. Non, magouy pa ladan l.
Pomayaj pa ladan l.
Ok? M ta renmen di sa. Bagay sa yo ba w plis pwoblèm ke solisyon. Gen de fwa w ap chèche solisyon epi w e pwoblèm w al chèche. Egzakteman. Li ap ba w plis pwoblèm ke solisyon. Antouka, m ta ka di, pou nou fini, ke moun yo konsilte avèk avoka ki nan domèn nan, ki kapab ede yo Avoka pèp la la, mwen avoka Edi Laguerre mwen la, nou la nap reponn apèl ou, ou konprann ke ap gen anpil apèl, ok, fon ti pasyans, nap, wap jwenn staff nou kap reponn apèl ou e kap kapab gide ou nan moman difisil ke nap travèse la. Pèp la pral mande eske ou pap fè yon free konsiltasyon an pou yo. Men nou te fè anpil free konsiltasyon pandan ane sa a. Ah yes, se sa tèlman nou fè, nou fè anpil anpil anpil free konsiltasyon, nap, desizyon an soti nap gen pou nou anonse Kisa ki posib, kisa nap fè pou kominote a paske se yon si kominote a bezwen anpil anpil èd, gen moun ki ka bezwen gade kisa yap fè avèk byen yo, kijan yap sekirize byen yo, kijan yap sekirize pitit yo, gen moun ki ap gade kòman yap kontinye goumen avèk imigrasyon pou ke yo wè sa yo kapab jwenn pou tèt pa yo, Chak moun sitiyasyon ap diferan e nap genyen pou ke nou anm kontinye analize tout bagay sa yo. Ok so pèp la rete branche ansanm avèk nou make sure ke ou kapab abòne avèk chanèl pa mwen an chanèl avoka Eddy Laguerre ou pa bezwen pè nap chache yon jan kanmenm pou nou bay pèp la yon konsiltasyon gratis Definitivman. M paka nou poko ka di kilè men ankò se responsab nou antanke avoka e sa fè nou mal anpil de desizyon an, menm lè ke nou konnen sa te kapab pase, men ankò se lèzòm ke nou ye, li touche nou anpil e antan ke Ayisyen, fò nou chache nan tout jan ke nou ka ede pèp lan. Wou menm si w gon dosye ki pli rapid, rele kabinè nou pou nou ka wè kòman nou kapab ede w, men nan mwa, nan mwa Jiyè a la, n ap oblije chache yon jan kanmenm, m pa konnen si s on dimanch, m pa konnen ki jou ke li ap ye, Men nap mete yon nap mete yon tan apa kanmenm pou nou wè kòman nou kapab ede pèp la avèk konsiltasyon. E m pwal pale ansanm avèk lòt avoka ayisyen yo tou, pa vre mèt la? Alelouya! Paske ou nan sitou ou nan asosyasyon an. Se bòt menm nap nap gen pou n anonse anpil anpil aktivite ki gen rapò avèk sa. Nap fè free konsiltasyon. Oh yes! Nou gen Paske avoka yo travay pou So nap fè sa pou pèp la pou nou wè kòman nou kapab ede amelyore. But avan ke nou ale tou. Mwen gen yon mesaj trè enpòtan ansanm avè lidè kominote yo. Tout pastè yo, lidè yo, m panse ke nou te pale avèk nou depi lè administrasyon sa te monte, nou te fè nou konnen ke nou ka rive nan pozisyon sa. E gen nan nou menm ki te travay arachpye, e gen nan nou menm ke petèt ki t ap dòmi, gen nan nou menm se priye nou t ap priye sèlman. Se pa paske nou konnen ke lapriyè p ap chanje e pou jis kounye a la nou still kenbe lafwa Ke Bondye toujou an kontrol desizyon ki bay jodi an la, li pa yon final desizyon toutan Letènèl pa pale e nou konnen ke Bondye kapab chanje sa sa pa anyen, sa pa anyen pou Bondye kapab chanje gid lan pou l ka fè yon lòt wout ansanm avèk nou men pandan moman sa a whatever wout ke Bondye ap fè avèk nou nou bezwen pèp la bezwen sipò lidè kominote yo so nou bezwen pou nou wè kòman pastè yo lidè yo kapab ede anpil nan pastè yo nou gen nou gen bon fon men pèp la an danje konnya la gen anpil nan moun yo ki pap ka al travay gen moun ni manman ni papa se ti pyès yo genyen yo gen de twa timoun nan men yo yo gen kay gen sa ki gen biznis gen sa ki genyen tout bil ki genyen ebyen pèp la pral bezwen anpil sipò pou nou wè kòman nou kapab ede. So, nan jou yo k ap vini an la, nou genyen pou nou fè yon apèl avèk tout lidè, pastè yo, pou nou wè kòman nou kapab bay yon soutyen, yon sipò a kominote a pandan moman difisil lan. E non sèlman ansanm avèk kòb ki gen dwa ede, n ap priye se vre, n ap genyen de pwofesyonèl ki kapab ede, spesyalman pou mental health lan, n ap bezwen anpil nan pwofesyonèl yo ki fè sante mantal, Pou kapab ede pèp la, gen anpil nan nou menm ki osi doktè, ki nurse, ki kapab osi fè mobile clinic pou nou al wè moun yo, pase tansyon yo pral monte anpil, ki kapab ede jere nan moman difisil sa antan yon kominote, tout sa ke nou kapab fè pou nou ede yonn avèk lòt, nou mande pou nou kapab fè sa. Priyè bon se vre, men fò nou travay ansanm, nou menm antan ke avoka, nap goumen nan pati legal lan, men nap bezwen tout lòt moun pou mete tèt nou ansanm pou nou kapab ede pèp la nan moman difisil sa. So mèsi anpil nou te kontan ansanm avèw mèt lagè ki kote yo kapab jwenn ou telefòn ou silvouplè. Ok m pral di kote yo kapab jwenn mwen avan m di sa yon grenn bagay m anvi raple se ke sou tiktok la gen anpil Eddy Laguerre ke moun yo fè kòm fo kont ok m pa ka mennen w Canada m pa ka mennen w Mexique okenn lòt peyi m se avoka w Ozetazini sèlman lè w wè paj yo sou tiktok ki pran videyo m epi yo ekri tèks sou videyo vòlè chat mawon mimyaw. Repòte yo Kòmante anba anba videyo yo di yo ke se fo paj ke yo ye paske yo mete foto m, yo pran videyo epi yo ekri tèks pa yo sou li. Mwen gen yon grenn paj tiktok ki rele Avoka Eddy Laguerre efektivman men w pap janm wè videyo m ki gen pil tèks ki di Canada etc etc se manti se vòlè 3 0 5.

ki nan Indianapolis, Indiana, pase wè nou la e si w nan Atlanta, Georgia, ou bèlè pase vin wè nou nan 2900 Chamblee Tucker Road, Building 4, w ap kapab jwenn nou. E si w nan kenenpòt lòt state, pa ba tèt ou pwoblèm, pa deplase, rele nou nan 770 302 14 85. Zanmi m, se te yon plezi. N ap kontinye sipòte w, n ap kontinye priye ansanm avèk ou e nou konnen pou nou kapab wè kòman nou kapab pase move moman sa. Mèsi Pataje video a, abòne avèk nou paske nou gen anpil lòt enfòmasyon kap pral devlope ke nou ta byen renmen kontinye ba ou. Mèt Laguerre se te yon plezi, mwen konnen ke ou gen pou ale retounen an Florid. Mwen swete ke ou pase yon bon, ou fè yon bon vwayaj e ou reve an byen e nap kontinye pou nou kapab goumen pou pèp la. N ap goumen pou pèp la.
M te vin Atlanta, m pa sot, m pa al ak koup di mond m te vin chèche nan men Ayiti a, men n al ak de gòl. De gòl. N ap wè, e m ap retounen Miami epi m ap tann nou nan biwo mwen pou tout sa ki gen rapò avèk lalwa. Dakò.
Mèsi guys. Bye.